Bonjou, bonswa pèpl ayisyen, mwen salye tout oditè Charnel du Savoir yo. Ou menm ki ap koute nou an Ayiti kou aletranje, nou salye w o non de Jezi Kris ki gen tout pouvwa. Kòm ou deja konnen l deja, se le pastè Jean Stevenson Condé ki vini pase yon ti tan avèw yon kout meditasyon ki vin pote yon emisyon pou ou sur le peche kisa peche a ye e ki kote peche a li te kòmanse donk se trè enpòtan pou nou konnen doktrin biblik yo donk doktrin ki etidye peche a

e logos ki sinifi etid. Donk, la amartiologia c'est l'étude du péché, lamartioloji sè letid di peche. Nou konnen avèk pastè Condé nou toujou gen yon vèsè kle. Vèsè kle nou pou jodi a se 1 Jan chapitre 3 le vèsè 4, li defini le peche kòm etan la transgresyon de la lwa. Donk, lè nou wè nan 1 Jan 3 vèsè 4 nou nan epit jeneral de lapotre Jan, la teyoloji jwanin, li defini peche kòm etan la transgresyon de la lwa. Donk, dan la teyoloji de lansyen, de, de, du Nouvo Testaman, Tout les écrits de Jésus Christ jis rive nan Apokalips se la loi morale. Donk une fwa ke yon moun ou pa respekte yon pawòl ke Jésus Christ di avèk sa yo rele les enseignements des apôtres jan Ephésiens 2, 20 di l la, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Jésus Christ étant la pierre angulaire donk ou vyole la lwa, kisa w fè ou peche. Ekspresyon

Amonia sinifi san lalwa ou la transgresyon de lalwa. Donk sè sa le peche. Nou jwenn le peche orijinèl. Sa vle di ki kote peche a kòmanse. Peche kòmanse se nan syèl la avèk revòlt de Satan le dyab, lè sa li te Lisifè, li potko Satan, li te anj de limyè. Li te vin pote jalouzi kont Bondye pou adorasyon ke Bondye ap resevwa Enben, akoz de jalouzi ke l te vin rapòte, l te vle mete ton li trè wo, e anpil anj te aksepte avè l nan revòlt sa a ki pral fè Bondye pral voye Satan tonbe nan syèl la tankòm yon eklè, e pral gen yon gwo tranbleman de tè ki pral fèt. Te gen yon seri de abitan anjelikal ki t ap viv sou latè, yo te dakò nan revòlt sa a. Sa te vin fè ke nou pral wè ke, enben, Labim pral fòme, lèzanfè pral fòme epi nou pral gen pakèt demon sa yo akoz de revòl satan ki se peche l ki se lògèy li pral tonbe. Donk pasaj ki esplike sa m ap di w la la pi byen se Ezayi chapitre 14 lè vèsè 12 a 15 e Ezekyèl chapit 28.

e se lisifè sa a ke moun yo ap sèvi nan franmason, y ap sèvi nan tout sèk, nan tout fo sèk, yo tawològ, kounye a yo vle fè w konprann ke se yo menm k ap pot solisyon pou lèzòm, pandansetan satan ap pase yo nan betiz, yo tonbe nan peche idolatri. Donk sè sa lemond vin tounen ojoudwi apati de revòl de satan. Nou pral retwouve Aprè la kreyasyon Adan e Èv, Bondye pral plase yo dan le paradi. Selon Jenèz chapitre 2 lè vèsè 1 a 24, nou pral wè kòman anj sa a, ki se, ki vin tounen Satan, ki sinifi advèsè e lènmi jire de lòm, li pral twonpe lòm e li pral fè lòm tonbe nan peche, kote ke li pral fè lòm manje l'arbre de la connaissance du bien et du mal, epi nou pral erite lamò e Bondye pral chase lèzòm nan le jaden d'Eden, e se a pati de la peche antre nan lèzòm, nou pral wè mechanste, nou pral wè maladi antre nan lèzòm, nou pral wè jalouzi, nou pral wè la haine, nou pral wè tout vye santiman ki kontrè a l'amour et la doctrine de Dieu, yo pral antre nan lòm, e latè pral benyen ak peche. Lè nou ale pi devan dan le livre de la jenèz, nou pral wè gen yon seri de anj nan syèl la, nan jenèz chapitre 6, yo pral kite demè yo, yo pral desann sou latè, yo pral antre nan de rapò seksyèl avèk de fam sou latè, ki pral ban nou de jenerasyon ibrid, nou pral gen de jeyan e nou pral gen de moun ki ap trè mechan dan lantikite. Donk se de sa kil saji, mechanste pral Gaye sou latè, lagè pral gaye sou latè, idolatri pral gaye sou latè, nou pral tounen yon mond ki totalman pecherès, pe, pecheur. Donk, nan peyi nou, nou kapab wè de bagay ki vrèman lèd devan je Bondye, ki se abominasyon devan je Bondye, enben se bagay sa yo ke nou menm nou pratike, ki monè kourant, e moun ap vini an tèm de filozòf, pwofesè, masonlòj, tout kalite, tout plimaj, y ap mande nou pou nou pratike anndan peyi Dayiti. Donk se gwo espri k ap entèpele, nèg ap pale, ak dè zespri astwo, y ap vwayaje nan mond astral, yo prale dan le mond pandemonium, y ap bat lestomak yo sou rezo sosyo yo, y ap di w ke se yo menm ki ka ba w solisyon a pawòl yo, a a pwoblèm ou. Donk, a la limyè de la pawòl, mwen fè limyè pou ou. Moun sa yo se moun yo ki an abominasyon a Bondye, astwològ, franmason, roz kwa, lè moun nan ap di w konsa se kilti peyi l non. Bagay sa yo depi lemond è mond te gen yo nan tout mwayen oryan sou tout latè gen yo. Gen alman ki fè yo. Gen tout lòt nasyon ki fè yo. Venezyelyen an li fè l. E sa k fè w wè Venezyela menm lè l son peyi ki rich, li gen petwòl, li gen tout bagay Venezyela son peyi pov gen grangou Venezyelyen an imilye tout kote atravè lemond paske Venezyelyen an li kwè nan maji li kwè nan echisseliya, la sorcellerie, li kwè nan vodou. Donk tout nasyon ki pratike mœurs sa yo, se son des nations maudites. Konsekans pratik sa yo genyen sou seri de moun, se sak fè w wè gen yon pakèt moun ki majisyen, ki astrològ, yo pa, yo ge, yo ge, yo lesbyèn. Pase se yon bagay rasyal, se dyab rasyal ki fè sa, ki pwodwi l lakay yo. Wap wè genyen ki fè pitit, pitit la sòti kokobe. Se yon malediksyon rasyal li ye. Sèl moun ki ka delivre w anba jan de peche sa yo, li rele Jezikri de Nazarèt. Donk, kòman yon moun kapab delivre de peche sa yo? Anvan m antre nan delivrans peche sa yo, nou pral esplike w. Peche Li separe w espirityèlman a Bondye. Lè yon moun nan lepeche, ou mouri espirityèlman. Lamò espirityèl, se lè Lespri Sen de Dye, ki se Dye menm, li pa kominike ak lespri w. Donk, pa gen anyen ke ou ka fè k bon. Ou pa ka entèprete Bib. E sa k fè lè w wè mesye sa yo vin la, yo pran Bib, yo di w y ap entèprete nan sa w m ba ou, y ap mete w nan gwo erè. Paske yo menm pou kont kò pa yo pa gen espri Bondye, demon k nan tèt yo a pa ka ba yo okenn revelasyon de Bib, pase Labib se yon liv divin li ye, se lenspirasyon divin de Dye, se laverite absoli de Dye, pou entèprete Bib fò w genyen Lesentespri. Se Bondye ki ka dirije w. Donk, se mansonj total, se konfizyon total. Se sa k fè nan leson m 71, Se yon ansyen ki ekri sòm sa a nan vèsè premye a, li di, Etènèl, je chèch an twa mon refij, ke jamè je n swa konfondi. Donk, tout moun sa yo se moun yo k nan konfizyon, yo pa ka entèprete Bib pou ou. Konsekans peche a, li se lamò. Le salaire du péché, c'est la mort. Selon Jan 6, vèsè 24. Le salè du peche se la mò, le don gratuit de Dye sè la vi etènèl an nòtre Senyè Jezi Kris. Donk depi w peche w mouri. Lanmò spirityèl sa, li pral antrene lamò fizik, lamò fizik li pral antrene mò etènèl. Donk, lamò spirityèl lespri w separe de Jezi Kris, de Sentespri a, Donk tout fran mason sa yo, ou ki di yo astrolog kap fè tèt yo pase pou gwo, son pakèt moun ki mouri deja, yo mouri spirityèl. Rete pou yo mouri fizikman, epi pou yal brile nan letan de fe, sa yo rele le chatiman eskatolojik a koz di peche. Donk moun sa yo, tout se moun ke map rele a la repantans. Mwen pa ganyan ak pèsonn, ni mpa pè pèsonn tou, Jezi Kris banm mandal, banm otorite poum mache sou tèt satan, poum preche la repantans, o non de Jezi Kris de Nazarèt. Oh, nan liv Women an, chapitre 3, vèsè 24. Women 3, 23, 24. Li di, tous on peche e son prive de la glwa de Dye. Men nou som so justifye pa la redanmsyon ki etan Jezi Kris. Nou tout peche e peche retire nou nan la glwa Bondye, nou pa ka wè la glwa Bondye pou sa. Men Jezi Kris, ki se pwòch paran nou, ki se redanmtè nou, enben, li peye pou nou, pou l rachte peche nou. sur le bois infâme du calvaire. Donk, akoz de pèman sa a ke Jezi Kris peye pou nou sur le bois infâme du calvaire, li ban nou sa yo rele l'aksè a trône de Dieu. Donk, puiske nou gen aksè a trône de Dieu, nou kapab an kèlke sòt vini Aksepte Jezi paske levanjil la se pou tout nasyon, se pou tout pèp li ye, kèlkeswa sa w fè, kèlkeswa peche w li te mèt wouj kòm kramwazi, ou te mèt te mason lòy 33 zièm degre astrològ, w ap tiye moun depi w vin jwenn Jezi, l ap lave peche w. Nou wè, Ayisyen pou yon malen plèzi, Pou yo di moun konsa bib se bagay oksidan nèg ki dou konsa yo etidye maji yo konnen yo se saj bagay yap ba moun verite yap pot limyè yo menm yo nan tenèb pi plis yap di moun konsa ayisyen dwe chache relijyon pal relijyon pal se vodou espri zansèt nou pral wè kisa la bib di a la limyè de la pawòl Apocalypse 5 verset 9 l'ouverture du cinquième sceau. Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Jésus-Christ avèk lanmò l, kisa l fè? Li achte moun nan tout nasyon, tout tribi. Li achte Ayisyen, Kanadyen, Fransè, li achte yo. Pa gen afè ke w se Ayisyen, w gen Dye pa w, se espri zansèt. Mansonn di dyabl. Se movèz espri ki posede dè zantikris, dè franmason, dè astrològ pou yo vin ba w manti sa a la a pou w ka mache dèyè yo, fè konprann yo se pakèt afè pou w al peye yo lajan pou yo rezoud pwoblèm ou. Jezi Kris mouri pou nou tout. Li mouri pou Ayisyen, l mouri pou Kanadyen, l mouri pou tout pèp. Vin jwenn Jezi pou l ba ou lapè. Le san de Jezi gen pouvwa, le san de Jezi gen otorite. Depi w dakò pou w repanti, pou w abandone peche ki yon kansè pou ou, w ap jwenn avèk Jezi l ap netwaye w, w ap gen lavi etènèl, o non de Jezikri de Nazarèt e m deklare lavi etènèl sou tout moun k ap tande m la o non de Jezi. Gen yon seri de peche ki terib e peche sa yo se son de zabominasyon yo ye devan je Bondye e moun ki pratike peche sa yo yo abominab e Bondye pa vle wè yo. Donk, peche sa yo nou wè yon pakèt moun pran yon malen plèzi, se peche sa yo ke y ap fè atravè lemonn. E nou wè nan peyi Dayiti, se yo menm ki monè kourant, e si n ap gade sou rezo sosyal la nou wè katrevendizui pousan moun ki vin sou rezo sosyal la, se moun k ap pratike peche sa yo, yo fè reklam pou yo e y ap envite moun pou vin pratike jan de peche sa yo sou pretèks ke se kilti yo. E Satan tèlman degize an Anh de Limyè, yo di w se yo menm ki gen limyè, k ap bay limyè dayè. Yo di w konsa ke se kilti yo e yo prezante vodou a kòm yon bagay ke yo penn, yo di w se kilti yo, li pa gen anyen ladan l, yo di w se sòsèlri. Pandansetan yo menm yo nan sòsèlri a, yo nan vodou a, sòsèlri a monte jis nan nen yo. Donk, depi dan lantikite peche sa yo te egziste, nou pral wè ki peche yo ye e poukisa Bondye pa vle wè moun pratike yo. Si nou ale dan le livre de Deteronòm, le chapitre 18, le vèsè 9 a 14, li di nou, kòm tit se la divination et la magie. Kisa divinasyon an ye? Se lè yon moun malad wal lakay yon bòkò, wal ala kay yon masonlòj, wal lakay yon ougan li rele yon espri pou ou kounye a poul diw sa w genyen, oubyen ou gen yon pwoblèm travay kèlkonk wal kot moun sa, oubyen wal kot yon tawològ, li dil tawològ la se moun kap pase kat,

kap twonpe w, kap vòlè kòb ou, e ou menm lè yo antre nan ou, y ap fè w dechèpiye moun, y ap fè w touye moun. Le livre de Deutéronome, le chapitre 18 vèsè 9 a 14, liv sa a, m ap di w ke yon senp etid egzejetik de liv sa a, sè le livre des reminiscences, kote ke Bondye ap fè pèp Izrayèl la konnen ki kote l te pran l nan esklavay, nan sèvitid, nan imilyasyon nan peyi Lejip, epi Bondye ap bay pèp la lwa kijan pou l viv. E chak fwa pèp Izrayèl mache selon lwa Bondye ba li, li viv byen san pwoblèm. Men chak lè tou, li abandone lalwa Bondye, l al nan idolatri, l al pran koutim lòt pèp, enben l tonbe nan pwoblèm, li pase mizè, li imilye. E se sa Ayisyen ap pase la a. Paske Ayisyen Li pa pèp Izrayèl jan fo pwofèt yo ap fè nou konprann nan la men y ap pratike menm mès, menm sa pèp Izrayèl la te konn fè e pèp Izrayèl la se nan men lòt nasyon li t al ranmase move mès sa yo. Donk, Detewonòm 18, vèsè 9 a 14, li di, Lòske tu sera antre dan le peyi ke Letènèl ton Dye te dòn, tu n'aprandra pwen a imite lèzabominasyon de sè nasyon la. Bondye di konsa, lè w ale nan peyi

ki ap pran pitit li k ap mete l nan dife k ap boule l bay Satan pou fè sakrifis lajan pou l ka jwenn favè nan men Satan. Jounen jodi a, anpil moun ou wè k sou rezo sosyal yo k di w yo majisyen, yo yo masonlòj, y ap rezoud pwoblèm ki parèt byen fre ap ba w pawòl dous, se son de moun mechan ki tiye manman yo, k tiye papa yo an sakrifis. Pa konprann jan nou wè moun nan parèt bèl sou rezo sosyo a, se konsa l bèl vre. Mwen mwen la o non de Jezikri de Nazarèt pou m denonse lèzèv dè tenèb. Donk se moun yo ki abominab ki fè gwo sakrifis pou yo pran grad nan franmasonnri, paske chak grad ou pran nan satan gon sakrifis pou fè pou sa. Donk, pèsonn ki egzès le metye de deven, donk Bondye pa vle nan mitan pèp Izrayèl la pou gen okenn moun kap fè metye ougan kap li nan kat pèsòn ki egzès le metye dastwològ. Moun astwològ sa yo kap di w yap etidye a astwològ se astwològ yo sa vle di kap li kat, kap pase kat pou moun, kap li lalin pke lalin dye nan lalin sa vle di demon lalin solèy ap revele yo dè sekrè bagay e bagay Bondye pa vle wè.

pou okenn moun al kot moun kap di avni w, moun kap pale ak lanmò, kap pale avèk lespri mò, mò manman, mò papa, sa vle di moun kap pale ak espri zansèt, jan ke moun yo di w yap pale a Desalin, yap pale a Petyon, yap pale a espri bwa wontonè, Bondye pa vle bagay konsa, e se akoz de bagay sa yo ki fè w wè Ayiti nan eta li a la a, Ayiti pa janm ka devlope, pase enèji movèzespri sa yo, se san ke yo bwè, se moun yo manje, Se san yo bwè. Se sa k fè w wè egregò oubyen enèji peyi Dayiti, li baze sou sakrifis, toujou gen sakrifis k ap fèt nan peyi Dayiti. Donk, nouvèl Ayiti n ap pwone a, moun sa yo, lè Ayisyen dakò pou l repanti, konvèti, moun sa yo p ap ka antre nan nouvèl Ayiti a si yo menm tou yo pa repanti e konvèti. E toutotan yo pa repanti, konvèti, p ap ka gen nouvèl Ayiti, nou p ap ka devlope. E òm de Dye a di l se fini o non de Jezikri de Nazarèt. Paske bagay sa yo se bagay Bondye pa vle wè. Kar kikonk fè sè choz èt an abominasyon a Letènèl, e sèt akoz de sè zabominasyon ke Letènèl ton Dye va chache sè nasyon devan twa. Donk tout moun kap fè bagay sa yo, yo an abomninasyon a Letènèl, se moun Bondye pa vle wè. Tu sera antyèman a Letènèl ton Dye, kar a sè nasyon ke tu chasera ekout lè zastwològ e lè devèn men a twa Etènèl ton Dye ne le pèmè pa.

le sèl liv pwofetik di Nouvo Testaman. Donk, lè nou ale nan Apokalips chapitre 9 vèsè 12, li pral pale nou don fame anj dechu, ki se anj de lamò. Li di, El ave su el kòm wa lanj de labim, nome an ebre Abadon e an grèk Apolion. La nou nan lagrand tribilasyon, e ou abomination de la désolation kote ke legliz pral anlve lè m pale nou de legliz gen anpil moun ki pa konn sa k legliz yon bann franmason pakèt moun tèt anba ap vin di moun gen yon seri de pastè k franmason k ap mache ka ougan bagay legliz sis legliz sa sa se pa legliz legliz se moun ki sangtifye k ap mache an nouvote de vi kèlkeswa moun nan pastè li li nenpòt sa l ye l dyak depi l nan mache ka ougan l pa fè pati legliz la. Li se menm jan ak franmason andeyò a, li se menm jan avè yo paske yo reyini menm kote. Legliz la li apa. Donk legliz gen pou l anlve, moun ki pa anlve yo y ap rete sou latè. Moun sa yo ki rete sou latè, sa vle di moun ki te anndan legliz la ki t ap viv nan lepeche, yo pral wè sa yo rele lagranntribilasyon. Donk, enben,

Nan tou pui sa ki pral monte, ki pral mache to tòtire lèzòm su latè. Sa se moun ki pa t janm aksepte Jezi Kris ki te konn al on kote nan on edifis men pa t janm kretyen vre. Yo menm y ap nan pwoblèm sa avèk astwològ, franmason, moun k ap mache ka ougan. Donk anj sa, li se anj de lamò l rele ann ebre Abadon, li rele an grèk Apolion, se li menm k ap mache touye moun sou latè. Donk anj sa nan

Tout kote ou pase nan lemond se grangou. Li touye moun nan lagè. Li touye moun nan kidnaping nan tout sans. Se sa k fè moun ap mouri sou tè a konsa. Donk, moun ki nan peche, yo pral pase pa sa yo rele jijman dènye. Apokalips 20 vèsè 7 a 10, li pale nou kote ke apre Satan fin lye pou mil an nan Apokalips chapitre 20 vèsè premye A 6, Enben, Satan pral relache de prizon l, li pral sòti pou l vin sedui moun. Menm jan l ap sedui moun atravè ajan satanik li yo, de franmason, de zougan, de tawològ, de astrològ, eksetera. Li gen pou l vin sedui moun, e nou pral gen sa yo rele Amagedon, avèk tout moun Satan yo ki pral reyini kont Lèsendèdye. Yon dife ap sòti sou nan syèl la, l ap devore yo. Donk, Apokalip 20 vèsè 11 a 15 nap wè jijman dènye. Ni lamò, anj de lamò ki touye moun sa yo avèk epe ak famin, grangou, lagè, lap remèt moun sa yo. Moun ki mouri nan lanmè, lanmè ap remèt yo. Moun ki mouri se tè a, tè a ap remèt yo pou yo vin jije. Lè yo fin jije, enben, ya va voye yo nan letan de fe a ki se segond mò a, sè sa le jijman eskatolojik di peche, sa vle di ke, donk, se sa.

ki aksepte levanjil Jezi Kris la, ki dakò Jezi Kris antre nan lavi l, ki pa antikris, ki pa pale mal de Jezi, ki dakò pou l batize, pou l maye nan lasentete, enben l ap venk, l ap antre nan wayòm syèl la, nan nouvèl Jerizalèm nan ki alafwa terès e selès, paske nan Apokalip 21 an li di, lè nouvo sye e la nouvèl tè. Donk nou pral alafwa nan syèl e sou nouvèl tè a. Donk, nan vèsè 8 la li di, moun ki lach, ki regrèt pale de Jezi Kris, moun ki enkredil ki pa vle kwè nan Jezi, moun ki abominab k ap fè maji, ki astwològ, ki nan fè tout sa k pa bon, ki nan simityè, moun k ap touye moun, moun ki gen konbyen fanm, lèzenpidik, lèzenchantè, moun k ap fè maji pou pran fanm ki pa renmen yo, lèzidolat, moun ki nan idolatri, ki nan relijyon vodou, ki nan sinagòg katolik, ki nan katolisis women, ki pa gen anyen pou l wè avèk la vrè doktrin de Jezi Kris, pase mwen yon pakèt moun sou rezo sosyo a, yo pran yon malen plèzi ap ansenye moun yo ke blan te pot relijyon Ayiti, blan te pot Jezi Kris. Blan pa t pot Jezi Kris ann Ayiti. Blan te pot le katolisis. Lè Kristòf Kolon te vin Ayiti, li te vin ak yon kwa, se katolisis li te pote. Li pa t pote vrè levanjil doktrin de Jezi Kris la. Menm ansyen kolon sa yo anba pouvwa satan e yo menm tou pral brile nan letan de fe.

mwen leve pèp ayisyen an devan w. Ou menm ki gen tout pouvwa, touche yo, transfòme lavi yo, delivre yo anba pouvwa satan, Senyè Jezi. Sa yo k ap pratike metye majisyen, masonlòj, ougan, moun k ap pratike astwoloji, w a va antre nan yo, w a delivre yo paske Jezi Kris de Nazarèt, ou se yon Bondye ki ka fè tout bagay. O non de Jezi Kris de Nazarèt nou deklare, se pou pèp ayisyen an zye l ouvè e pou gen yon revolisyon espirityèl ki pou fèt anndan peyi a, lè sa a n a delivre.